Bonjou, bonswa tout moun. 2020 pa 2016, nou pap pran kou sa a ankò. Nou te pran l nan Hillary Clinton fas Donald Trump, 2020 sa a yo tounen pou yo ban nou li fas a Joe Biden. Jamè! Nou bon sou yo. Vwala malgre tout konplote, malgre tout vire tounen, malgre tout mannèv k ap fèt la a, wè pa wè, se nou ki bon. Paske moun tps mwen yo, m panse a nou. E m konnen, dènye manda mesye sa a, li p ap negosye moun tps yo ditou ditou. Depi w ap sèvi a tps. Kwèm si w vle nan dezyèm manda mesye sa li ta pral bwote w ale paske li konnen li pap ka pran ankò daprè konstitisyon amerikèn nan se 2 manda li te epanye w nan premye a son fason pou l pran yon dezyèm men otomatikman l pran dezyèm lan pa gen twazyèm li pap ba w chans. Eh nou tap deja pran kou. Men jij la a, jij federal la pa te fin tèlman dakò. Men fwa sa a, ou konn bagay yo deja se konplo kap fèt sou nou. Men konplo pa konplo, nou bon. Hum! Kòmanse gen moun kap souri e gon lòt bò tou, tout moun nan tèt fè mal. Lè m di nou bon an, vwala. Se pa sèl nwa yo ki bon men gen lòt peyi kap pini tou ki gen po blan nan yo tou. Vwala m di w ankò nou bon paske nou te deja tap mennen depi yè. Ou wè depi yè swa la bagay la vire tèt anba, yo vle konprann ke sa k te pase 2016 la ke l ka tounen pase ankò. Non, nan bilan Info TV nou di dezòmè nou bon sou yo. Sa bay gwo kè sote. Ou konnen mesye a yon ti jan, yon ti jan. E jan nou konprann nan, ou pa ka bay prezidan ameriken an nenpòt tit, men se yon mesye ki gen anpil kredi, li gen anpil dèt sou do l, e li gen kèk bagay ke li fè tou, ki pa fin nòmal. Misyon l se kenbe pouvwa se yon fason pou anpeche l parèt devan lajistis. Nan sans sa a, fòk li parèt. Epi moun tps mwen yo, m tap bouke souri pou m ta wè tps nou renouvle. Waw! Epi tou, hum! Si mesye sa a, an kelke minit la ankò, yo fin bwote l voye l jete, hum! Gen nèg Ayiti kap gen pwoblèm wi. Pase gen apu kap tonbe. Nou pa vle mize sou sa, men m vle fè w konprann, dezòmè nou bon sou yo. Kidonk prezidan pa nou an, Mesye Joe Biden, se li menm menm ki ranpòte batay la. Voye pye ou pa, se konfyolo k ap fèt la, men dezenfòmasyon konfime nou bon sou yo. Waww! My God! Ala souri m ta vap souri! Paske m gen anviwon 50 moun tps la, si finalman mesye sa se te li k te bon pou te vin bwote moun sa yo vin Ayiti la, kwè m si w vle. Menm si w pa gen moun Etazini ki nan tps, men sa Ayisyen yo ye. Yo menm y ap gen pwoblèm e fanmi ki repoze sou do yo ap gen pwoblèm tou paske ou konnen pa rapò goud e dola epi non sèlman goud e dola, Etazini moun gen aksè travay, Ayiti ki kote y ap rele w pou yo ba w travay? Zanmi m, wè chanèl sa a? Bon, M gentan gon video depi yè swa ki tap mache m pat konn sou tande l e se sa se sa fè m mande w pou w rakwoche chanèl la pou w chèche video ki pibliye yè swa pou w gade l paske gen de bagay trè trè trè trè enfòmasyon ki gen chaje bon enfòmasyon ladan l trè trè trè bon enfòmasyon ke m konnen wap bezwen e m disponib se rezon sa menm ki fè m envite w abòne chanèl sa Kite yon like sou videyo a. Ou ka gade lòt yo tou paske nou gen yon videyo ki baze sou sosyopolitik, pwisans chinwa a an tèm ekonomi. Gon pakèt bagay ki enpòtan ke w ap bezwen nou depoze l sou chanèl la pou ou. Bilan Info TV, kè nou kontan paske rezilta li an favè nou. Pa gen dout nan sa, 2016. Sa te pase 2020, nou pap repranl ankò. Malgre vire tounen yo poko ka bay li, poko ka ofisyèl etc. Men, nan bon sous nou konfime, se nou. Pa gen dout non nan sa a. Sa vle di, an Iran m konnen moun yo kòmanse ap souri. O Venezela, Bagay la ou konprann nou konprann sa m di w la paske nou konn ki mizè nou pase anba men mesye sa epi tou bon nou espere ayiti nou gon pwochen bon eleksyon ki pote fri bonjou bonswa bilan enfo tv te lakay ou pou enfòme w m te pase di w nou chanpyon m renmen w anpil m swete kè w kontan osi mèsi.